Jodi a nou nan komisarya Sen Max e kòm yon gran chèf, gen anpil pale anpil k ap fèt sou rezo sosyo yo, k ap fèt nan stasyon radyo tou, pou n pa di medya an liy yo. Jodi a ou nan kamera dan devan enfo, di popilasyon an non, èske se vre paske gen nan sa k ap di yo lapolis ap onore nèg dwàn yo, kèk lòt nèg toujou, enstitisyon prive yo, èske lapolis nan jan enstitisyon sa vre? Bon, kòm ou konnen lapolis la s on. enstitisyon e la sekirite a se yon bagay ki transvèsal. Donk pou nou rive fè travay la, nou bezwen sipò anpil lòt enstitisyon sè tankou lameri, lepakè, lapn, donk yon ansanm enstitisyon tankou ODVA, TPTC paske se yon ansanm de enstitisyon ki travay de konsè ak lapolis pou nou rive fè travay la. Nan sans sa, pou 26 èm anivèsè lapolis la, nou te gade yon ansanm daktè ki travay avè nou, nou te pwofite de. Anivèsè Lapolis la pou n te onore yo, kèk moun ki nou estime ki travay de konsè ak Lapolis.
Nan kesyon sa a, gen anpil jalouzi ki fèt komisè. E nan moun ou t ap onore yo, e pa t yon bagay espesyal ki t ap fèt? Non, pa gen anyen de espesyal. Tankou se enstitisyon sè sitou. Tankou pa egzanp, Lameri, nou travay de konsè ak Lameri. ODVA travay de konsè avè nou. TPTC, E apl nou genyen tou des institutions privées tou ki soutni la police la pase sa map di population an pou nou rive bay securite a se yon synergie ki mete ansanm avek anpil lot institutions e acteurs direk anndan vil la ki pemet ke securite a tabli nan sans sa institutions police la mwen menm ki reprezante pa mwen menm nan vil senmak lem gade ansanm de support ke mwen jwenn de la part de anpil moun menm jan tou Sim ta prè poum onore moun ki nan media pa rapò a sipò yo pote pou mwen mpa konn konbyen yo tap ye paske gen anpil jounalis ki pa dòmi lè yo gon bagay ki ba yo kòm sousi nan vi la yo toujou relem yo pataje paske gen anpil moun ke sekirite a yo bal anpil enpòtans nan sans sa Donk, kèlkeswa kantite moun ou ta chwazi pou w onore la, w pap janm ka fè tout moun paske moun yo anpil. E travay la, se gen de moun tou ke w pa konnen. Kèlkeswa sa yo wè nan zòn lakay yo, yo rele l nan lit pou kapab pèmèt ke Senmak jwi de yon sekirite. Nan sans sa, moun sa yo se de moun ke w te kapab ba yon sètifika, ba yon plak paske moun nan te ka di, a! Sekirite pa sou kont li, se lapolis ki pou degaje l. Men lè moun nan kanpe lakay li, li wè yon bagay ki pa bon, li rele lapolis, lapolis entèveni. Nou fè prevansyon nan kad sa a. Donk se pou montre w kòman ke se pa yon bagay ki gen anyen a wè ak anyen, se paske nou sèlman chwazi kèk. Echantiyon, nou ba yon plak donè pou n di yo ke nou rekonesan anvè yo menm pou ansanm de sakrifis ke yo fè pou enstitisyon polisyè la. Nou ba w bon kantite plak donè la, eske ou ka di popilasyon an oubyen kèk nan kèk site kèk non nan plak donè sa yo pou pwouve popilasyon an ke lapolis li menm se yon enstitisyon ki la pou tout moun? Donk, jeneralman, lè w ap ban moun plak donè, li ta sipoze jwenn plak la avan non l site. Men kòm ou sot wè la, nou gen yon pil lòt plak, se pa sèl yon sèl moun. Nou gen polisye tou ki travay trè di, ke nou onore tou pa le fè ke, tankou, menm si nou pa ka site non yo, paske yo pa okouran ke nou pral ba yon plak donè. Se pou montre w ke plak la se pa yon bagay ki gen anyen avèk ni politik ni anyen se yon plak ke ki temwanye rekonesans polis la pa rapò a ansanm denstitisyon ki travay de konsè avè l se sa l ye. Men nou konnen nan moman an tou e komisarya senmak te gen pwoblèm machin o nivo machin nou konnen yo e eske gen lòt machin ki vin ranfòse nou E pou nou fè travay la, paske nou konnen ensekirite a vin yon ti jan pi frajil, menm si Senmak li pa menm jan a lòt kote yo, paske nou konnen gen anpil komisarya la ki kòmanse fèmen, bandi ap antre ladan yo, kòman sa ye pou ou menm? Bon, ou wè ke Direktè Jeneral la, ke se moun Senmak ki akòde anpil enpòtans a Senmak, li te dote nou de veyikil ki rann ke travay la yon ti jan pi efikas. Men, Se pa mwayen pou mete devan avan, se volontè avan. W ap wè ke ou nan yon zòn kote polisye yo detèmine pou yo travay avèk tout fòs yo, epi mwayen yo vin apre. Si w gen, si w gen, si w gen mwayen, ou pa gen volonte, ou pap bay okenn rezilta. Alò ke si w genyen volonte, ou manke mwayen, moun yo ap wè rezilta a pi plozib toujou. Donk nan sans sa a, DG Lapolis la te fè yon gwo efò pou nou depi lavèy fèt Senmata, li te dote nou de yon Tout erè k pèmèt ke travay la vin pi efikas. Komisè, gen yon bagay, fè yon eklèsisman pou popilasyon k ap gade w, k ap tande w la a. Gen kèk polisye nan sikilasyon an ki konn bay dè kontravansyon, yo di kontravansyon sa yo, yo revyen avèk lameri.
Se pa kontravansyon k revyen a lameri. Nou konnen lè w nan yon vil, lameri gen gwo enpòtans. Anpil fwa tou lè gen blokis, Lameri defini yon seri de stasyon kote pou machin yo chaje. Lè chofè yo pa rete nan stasyon an, anpil moun ap plenyen di pa gen otorite. Se lameri ki pa fè travay li. Nan sans sa, te gen yon patenarya antre lameri e lapolis pou ke tout moun rete nan stasyon. Lè w pa rete nan stasyon w, Genyen de sanksyon ki te pre paske te gon arete kominal ki te egzije chofè yo rete nan kote lameri te ba yo a. Nan sans sa, lè yo sanksyone yo, pafwa gen genyen yon taks pou y al peye nan lameri pou yo pa kontinye fè sa toujou. Ok. Si w gon yon dènye mo w ap plase, e sitou, e pa yon dènye mo, pou jodi a la, e a popilasyon k ap gade w la, e si w gon yon nimewo telefòn ki disponib pou komisarya Senmak, E nenpòt lè ka rele komisè Ronald yap jwenn li. Bon mwen pwofite poum remèsye Dan Devan Enfo paske li banm te banm opòtinite poum te pale avèk popilasyon Sennakwaz la e lòt moun tou kèlkeswa kote ou ye nan jiridiksyon an. Map di nou ke lapolis la toujou disponib pou travay pou mete vil la an sirte. Donk mwen menm mwen toujou disponib nwit e jou. Telefòn pèsonèl mwen paske pafwa gen anpil moun Li konn di pou de rezon yo pa vle rele komisarya men mwen menm pèsonèlman ou ka rele m dirèkteman pou ban m tout enfòmasyon e w ap wè ke m ap aji sou ou. Telefòn pa m se 37 83 79 37. Rele m nenpòt kilè epi w ap wè lapolis ap toujou prezan paske misyon nou se sèvi e pwoteje e nou atache a misyon an pou n kapab sèvi kominote a e pwoteje kominote a. N ap pale a kiyès?
N ap pale avèk komisè Ronald Pierre ki se responsab komisarya Senmak. Mèsi. Se mwen ki pou remèsye nan devan yo.